Mwen pa wè se la non.
El pa tante pito. Pa kapab moun yo.
Se avoka a ki de movèz fwa. Fwa yo yo deziste. Pa konn tou dakò avè m?
Yo deziste lè fini moun ki te mete yon pakèt bagay nan dosye a malerezman e moun yo di yo ap plede fè m fè yo di sa pou yo pa di m pa konnen men m tyen aske fò m konn moun k ap chofe yo a. M tyen aske pou m konnen paske jan m ap gade bagay la ta sanble se pa dirèkteman se pou da. Fòk bagay la pi grav ke sa e fòk yo banm eksplikasyon. M pa dakò dezisteman osi fasil konsa. Yo ka toujou deziste. Men nou menm ki konn limine, ride m limine. Paske travay la pi pi laj ke sa. Li pi gran ke sa toujou. M siyen aske m konn sa k pase a. Poukisa manman Dat ap ensiste pou m rantre lakay li treme depi byen avan? Poukisa e gen anpil moun, mwen gen yon emisyon ke m te swiv ki se Reveye, Ayiti Reveye, gen anpil bagay ke l di eksememan, wi se sa. Malerezman m pat ka fè live poum te di nou gen anpil bagay kel di, gen anpil frapman bagay enstitisyon, mwen gen Jenny Love ki te, m gen Junior Aloudmika tout te nan konpasyon, kote Jenny Love tap kriye kel pa bezwen konpasyon l prefere Toya, sa vle di gon pakèt bagay ki pa konnen la, ou menm ki ka ridem chache ridem chache, paske lèm kanpe devan w majistra pou rete w di m pral rele w komisè pou wap di m timoun sa paka nan paka nan di bawon tandiske se espirityalite l. M soti son lòt souflèt wi m konnen m konnen reyalite a la men m soti son lòt souflèt kem retounen pran ankò franchman travay la anpil travay la anpil se domaj m pa gen da se domaj se domaj m pat janm swete pa gen da se domaj men m te vle moutre yo se pa pwoblèm vodou ke nou genyen kote ke nou ka sot byen ba timoun nan. Nan vodou tou moun ka evolye. M te pwomèt yo sa e m te vle demoutre yo sa avèk timoun mwen yo. Malerezman yo retire eta a. E fòk yo di m sa k pase a. Menm si yo deziste lajistis, men fòk yo di m egzakteman sa k pase a.

Non m pa vle vizaj pam non men se pa grav. Fon ti bak nou silvouplè. Gen bagay nap jwenn se sou paj la nap jwenn yo nou pap ka jwenn yo direkteman fò nou konnen sa tou.

Men m te di yo konsa, Jan ke y ap minimize timoun, jan ke y ap minimize moun ki sot nan vodou, m ap moutre yo ke se pa vodou a ki fè yo. Okontrè, vodou se yon espirityalite. Men kòman ke yo kapab, menm si yo nan vodou a, pou yo monte? E se sa yo pè a. Kote timoun ap kite konpasyon, m gen de ki nan konpasyon. M gen Jenny Love ki priye, l kite konpasyon pou legliz Batis. Ti nèg rele pou l vin jwenn mwen. E menm lòske l nan kou pasyon an tou, ti moso lajan yo bay pou li a, se mwen k toujou peye l. Se mwen k toujou biye, ti tòl pa an se mwen k mayènè l. E moun k ap pote kole yo, mèsi bokou. Li kite kou pasyon, bagay legliz la, li vin jwenn mwen. Se pa mwen k mande yo sa. E menm gran sè Dan te nan kou pasyon tou. M te di li ka toujou di e n pap wè Gransèd la parèt toutan paske moun konpasyon yo te kòmanse ap pale mal. Yo pa t dakò pitit la te dwe paske yo te menm rive nan yon nivo yo di l se swa ke li fè yon chwa oubyen li oubyen si l avèk mwen fò l pa demoutre ke l avèk mwen. Sa m pa t dakò e m te fè yon live pou li, ou ka al sou paj la. M te kòmanse vin trè dur tou. M te di ebyen se swa l sa oubyen l pa sa menm si manman l te di 2 lajan pa twòp, m di se yon jèn fi m ap leve. Yo dwe gen santiman, yo dwe gen pozisyon. Ou konprann? Sa vle di ou menm ki nan vodou, pa janm bliye sa. Vodou se lanati. Depi lanati, mwen menm mwen sa fè m mal, se paske mwen wè pou m jwenn yon antant ak Fanmida, ak Dak, ak Fanmida ki nan pwòp chanm kay mwen, se lajistis m ale. M pa konn al lajistis. Mwen fè dwa. Men m pa janm anvi al lajistis paske lwa yo pa marande. Efektivman, ou pa tande sa yon komisè arete l di? Sa se sa k ensilte m anndan an. Se sa k plis ensilte m. Pou rete pou di m timoun 8 an pa ka al chante chante avwe, li pa ta Se kwa sa? Tandiske lè yon bebe, nou mennen l legliz san aryè panse. Poukisa se vodou l pa ka fè l? M te konn paret nan tren men yon timoun annik di l gen lwa. Le fè ke yo di l gen lwa l kriye wi. M di a y mete fanm sou nou. Nou gen lwa se espirityalite nou l ye. Nou dwe asime n konn gen lwa. Ou pa dyab. M di ebyen tout ti dyab yo voye yo ban mwen. Ebyen kounya yo pè dyab yo sa yo genyen. Yo pè timoun sa yo kounya poukisa. Poukisa. Mwen menm si paran Dave reziste yo dwe di m sa k pase.

Met wè sak rive Da la, m pat menm vle moun konnen kòman paran Da konn aji, paske m di Da gen yon lè lap piblik, moun yo sal Da, moun yo gentan vin wè manman Da kòm visye, m pat janm vle sa parèt, m pat janm vle, m vle nou toujou renmen Da, m pat vle l parèt, m pat vle sa parèt.

Pou nou ka woule je pi lwen se chak grenn nan nou mete men nan travay kap fèt la. Paske yo pa vle n konn vodou. Yo pa vle n fè manje pou kont nou. Se sa atak yo ye. Chak nan chak òganizasyon kew ye, nan chak ti gwoupman kew ye, chak grenn nou fin sèvi pa al jete yo. Se sa m te konn ap di, m toujou di nou lèm ban nou konsèy la pran l. Paske m konn a nenpòt ki moman yo ka retire l. Malerezman, yo dwe di sa k pase la.

sou tèren. Toy A Mouvman RL regwoupe Ayisyen senpleman. Nou pa gen etranje nan mitan nou. Yo souvan di nou pa ka mete nou ansanm. Wi nou kapab. Nan transparans, nan konsyans nou kapab. M te toujou di yo nou kapab mete nou ansanm. M pa gen etranje. M pa bezwen òganizasyon. M pa bezwen gen yon òganizasyon kèk moun ki sele siwo dèyè m, ki pou ap fè moun yo douko, pou ap fè moun yo pa ayisyen, yo oblije gen yon lòt jan pou yo parèt antanke moun, pou yo santi yo fyè.

Ou panse si yo te rive fèl, li ta pa tap rive? Pa di sa non, men m tap konn sak pase koman pou m aji. Paske timoun lakay mwen yo gen plis ke 3 zan. Moun kap di konsa e paske nap fè de seri bagay. Pa gen janm atak ki fèt. Yo konnen yo paka rive sou yo. Mwen menm fòs mwen se lanati m toujou ye. E m toujou di nou vodou se lanati. Chak pye bwa ke m plante, m plante l ak tout pèn mwen. E tout moun kap pale m mal yo, tout moun ki kriye m mal yo, map kontinye plante nan non nou.

Tandiske manman l se manbo, grann li se manbo, manman l sèvi, papa l sèvi. Eske se vre gen nouvo moun ki entegre nan ekip lan? Pa gen nouvo moun non. Pa gen nouvo moun. Men jan mwen wè se te ta jalouzi pase Nègès da se te ti biten tèt li nan.
Paran te di m se jalouzi lòt paran. M di m di sa w di a e vre? Chak paran konn paran. Tout paran nan vodou. Menm si yo jalou yo pa pa take pitit yo mistikman. Toya. Aprann konn listwa nou, aprann konn kilès nou. Toya, espri yo pa t revele w ke Gab pral viktim?

Konba a se chak grenn nan nou. Mèsi pou sipò nou. Mèsi paske nou fè feso ansanm avèk mwen. Mèsi paske nou kòmanse konprann. Mwen te kòmanse fyè paske m wè yon jèn. Gen anpil jèn k ap ekri m ki di, Toya, se gras a ou k fè m ka di m asime m antanke Vodou. Kontinye batay la. Asime w antanke Vodou. Toujou fè sa k byen. E dekwa fè sa ki mal lanati ap pati kite w. Pi gwo fòs la se lanati. M konnen gen manbo k pale m mal. Se nòmal pou n pale m mal. Paske m ap retire manje nan bouch nou. Paske vodou se lanati. Aprann moun nan konnen pwòp tèt li. Aprann moun yo medite. Vodou se espirityalite. Atansyon, fò w konnen w ap viv nan sosyete. E sosyete a gen plizyè moun. Se pa nou k pa bon antanke vodou non. Se pa nou k pa bon. Se ki sosyete ke w genyen. E w deja gon sosyete ki kristyanize, ki kolonize pa. ki kolonize pa krisyanis, ki fè sosyalizasyon, e krisyanis ki sosyalize ou, pa vre? Sa vle di egoyis la toujou la, ou gon sosyete ki klopiklopan. Sa vle di moun nan ka ap tout matche ak li epi li fè l. M lè m di sa, tout vodou konn kiyès mwen ye. Mwen di w m se vodou. Men m pa p di nan vodou a gen moun ki pa pale m mal. Mwen konnen yo pale m mal. Men se nòmal pou yo pale m mal paske mwen m ap fè yon travay vodou, m ap fè yon travay lanati. Wap fon travay kilti, paske si zansèt mwen yo te bay san yo, li te bay nanm yo pou n la, epa ti tanm pa m nan m pa ka bay. Nou gwo peyi, pa konnen se sèlman anbe manje, bwè oubyen al lekòl ou marye se fini non! Nou dwe batay paske tè sa gen san k koule pou li, nou dwe batay pou l rete vivan. Antouka mèsi, mèsi anpil.